Bonswa tout moun, non pam se Pierre Dionel, m fèt nan lane 2003, 5 desanm 2003, so m gen 20 an, e m ap fè filo, mwen lekòl Teach Haiti, ok, so mwen fè pati de yon òganizasyon, li pote non Village Espoir. Li sitiye a Dèlma 75. Se la tou ke mwen te fè premye aparisyon mwen an 2006, e lòske ke mwen te fenk vini a laj de 3 zan. So, e de 2006 a 2007, m te travèse Laplèn. M te travèse Laplèn kote m t al fè, kote m t al jwenn yon lòt òganizasyon, men se toujou pou menm, pou menm moun nan. Tankou pou menm moun nan, ladan m te fè premye ane kin, m te fè dezyèm ane kin. M te fè twazyèm ane Eki. E answit, m sòti ladann, m retounen menm kote a ankò, a Dèlma. Dèlma, la m te fè premye ane fondamantal mwen, se te an 2009. E tou, m kite l, m al, m retounen ankò Laplèn. La m fè dezyèm ane fondamantal jiska la setyèm. Jiska la setyèm. E answit de setyèm, m retounen ankò a Dèlma. So, a Dèlma, la m fè de uityèm a la filo. Òganizasyon sa a, mèt li se Madam Gladys Thomas, so li akonpanye de lòt 2 a 3 moun ki se Doktè Doktè Neka e Doktè Gouss. E so nan tout lane sa de 2006 de 2006 a 2023 so. M jwenn m jwenn anpil bagay. M jwenn anpil bagay e m aprann anpil bagay tou. So men sa ki men sa ki tankou make lavi m so mwen son ti moun tankou m ka di tankou tankou m pa tankou m pa fè konesans avèk ni manman m ni papa m. So men sa ki men sa ki te konn boulvèse m e alepòk E se lòske ou wè lè apre chak ane ou wè lè yo bay vakans ou wè lè paran timoun yo vin dèyè yo pou al an vakans. So map gade mwen menm tankou ki pa ka fè deplasman twòp tankou pou paran m vin chache m tout m al an vakans. So sa te vrèman touche m e te vrèman make lavi m. So e answit tou youn nan evènman ankò ki make lavi m tou se 12 janvye 2010. Sa se te yon terib yon terib sa kite terib dèyè so sa make lavi. Anpil jèn nan Ayiti so men gras Bondye, Bondye te fè nou gras so li te ba nou fòs e answit nou te jwenn èd tou pa rapò avèk lòt moun ki tap ede nou tou tankou so men Madanm Gladys Thomas nou di Bondye mèsi li te vre sou wout nou se yon bon manman li gen bon kè so ansanm avèl nou fè ansanm avèk nou li fè anpil bagay. Asanblaj pi potansyèl m gen lakay mwen se m son miksè, sa vle di DJ e m son dansè e osi m son kaligraf. Jan m ap ka ede Ejèn Remi avèk potansyèl mwen yo? Si li gen yon aktivite l ap fè, m ka patisipe kòm miksè pou li, m ap bay animasyon e avèk tout anpil lòt bagay ke m ka pote. Mwen konnen pwojè Rubi pa rapò a kèk kamarad de klas mwen, so daprè mwen m te twouve li nesesè paske li se yon bèl inityativ, yon bèl plan. Donk sa m konte fè pou pwojè a avanse se bay tout fòs mwen, tout mwen menm. M pa san anpil tan. kote m jwenn sipò Madam Gladys Thomas ak kèk lòt moun, so yo te envesti nan mwen, so e sa ban m fyète, l ban m kouraj, so pou m transmèt li ak yon lòt moun. Alò, moun k ap gad videyo sa, donk sa se istwa pa m, so sipòte Echenn Ruby, e konsa Echenn Ruby a sipòte lòt moun.